Dwa yo chef, tann fin depite.
Depite kanmenm. Depi le 8 wi freo. Mwen pap ka al jwe. Jovenel si li pa vle mal jwe mpa pral jwe Mateli si pa vle mal jwe mpa pral jwe la police si yo pa vle mal jwe mpa pral jwe but mwen menm e dwam pou m bay tout geto plezi.
Nouvèl Pam TV, Nouvèl Pam TV nou pote pou nou bon jan enfòmasyon politik nan peyi Dayiti. pa fè difamasyon, pa voye monte e nou pa bay sa nou pa vle yo bay. Toujou nan Rue Nicolas aswè a e nou pral konti pale avèk Fantom e Tapajè a sou yon ensidan epi Epe Poud ki sot fon ti pale avè nou m panse ki ka ajoute Fantom kòman sa ye? Nou gen enfòmasyon ke lapolis te debake la, yo arete plizyè jèn gason. Ban nou ti detay sou sitiyasyon sa. Yo men chèche m salye w m salye Caraïbes live whatever sa l ye a so but anyways then nèg yo ye sou pouvwa yo yo fè sa yo vle. Li pa deranje m non. Ou konn sak deranje m frè m gon biznis la lè yo vini yo pran menm mayo m nèg yo chire nan yo pran m nan kòlèt e frekansite monchè m panse la polis Idantifye ou idantifye moun ki fè sa? Gen kagoul kote m al idantifye yo sa m pral konprann non nèg la polis ap vini lap wè jèn gason kanpe la devan lakay mwen ri Nikola pa epa epa vilaj de Dye menm lè l te vilaj de Dye epa e fantom ki ladann tou gran avil e fantom ki ladann e dwa m pou m jwe wap vini wap di Tout jèn gason mwen la. Mesye kòman nou ye anfòm wi lapolis la pwoteje e sèvi epa vre nou ka prezante'm yon pyès nou depi nèg la pa gen pyès ou ka arete'l men tout nèg gen pyès ou arete yo ou kenbe'm mwen jiskaske gon nèg ki chire mayo'm epa mwen fè nèg paka chire yon mayo Gucci menn
Alò se yon Gucci nèg yo chire pou ou? Yeah li pa deranje'm non epa mwen gon lòt Gucci sou mwen but yap travay pou bèt mwen map travay pou kòb. E sa wè lòt la te di si chen li tap rele yo kkkk mwen menm bon kounye a mwen pa rele yo chen non respè pou nou mesye nou chire mayo Gucci m nan respè nou chire gwo mayo mayo fantom. Alò e Fantom nou konnen ou te gen pou al jwe aswè a nan vilaj e se sak fè lapolis deplase la e. Banm di w Paul ki bagay ki sak vilaj. Li rele vilaj. Gen anpil moun ki ret ladan l. Sa ka rive l gen yon chèf k ap jere l. Menm jan lay mwen k jere l wi Nikola. M pa ban, m pa gen zam nan men m bòt m jere la may mwen pase m rele fantom. Nan tout nèg Barikad tout kite la. Men si m kite la y ap vin bat nèg y ap vin touye nèg tou. Bòt m ret la. M fyète anba a. E la k fè m sa m ye a tou. Men poukisa kounye a moun nan zòn sa yo ap chase m. Son yon dram, lapolis vin la mwen swat deyò bay ma mwen kwwa di son vòlè menm gon biznis la nèg yo vini pandan moun ap bwè byè la nèg yo kraze sa yo vle. Dwa de lòm pa egziste vre Ayiti. Alò ou yon mesaj wap voye bay nèg sa yo sitou ou pale de dwa de lòm la. Ki mesaj m voye bay nèg yo nan e dwa yo chèf tann m fin depite.
Depite kanmenm. Depi le 8 wi frè. Bon bagay, ebyen la pratikman se yon mouvman ki avòte piske ou pap ka ale nan, ou pap ka al jwe ankò e ou te vle deplase al jwe pou moun yo ki tap tann ou, se yon bagay ke w konte fè nenpòt lè? M pap ka al jwe,
Jovenel si l pa vle m al jwe m pa pral jwe, Martelly si l pa vle m al jwe m pa pral jwe, lapolis si yo pa vle m al jwe m pa pral jwe, bòt mwen menm e dwa m pou m bay tout geto plezi, e dwa m.

Lè Taz ap fè pwogram yo met Fantom, sa vle di yo klase m kote Miay nan geto. Lè y ap fè Youssoupha, y ap fè dis, y ap fè dat, yo janm met Fantom. Festival Rap Kreyòl mwen p mèt gem nan epa yo mete m. Non! Boujwa fè afè pa yo. Yo klari, yo klase m nan lign sal la. Pòt sal la rele m pou m jwe, dwa m wi pou m jwe. Bon e la pou m ka fè, e la pou m fè kòb mwen. M pa pran kòb nan men nèg geto men si m ta mande yo peye m, y ap peye m plis ke nèg Taz yo wi. Sèm pa jwe ta raz nou klal nou sa Etienne bezwen tiyem tiyem non sin kapab epa tiyem mizikalman non esam konn fè m chita nan Nicolas tout tan nèg ki vle a vin touyem nèg ki vle a vin touyem.
Wala sa se te mesaj Fantom tap aji a pye pou 2 nou pap nou pap kite pawòl ou a pou nou pa pranl non. Ebyen si nap fè peyi ann fè peyi paske epa sa yo k pwoblèm peyi a ann pran pwoblèm yo a la baz. Epi tou pou peyi a fèt. E sèl sa m ka di.
Yo tap di ou fantom yon lòt fwa menm. Monchè, yon sèl mo m ta di la m pa ka di l nan radyo sa non.
Ou di l kanmenm. Alò, la a se yon 20, nou konprann sa. Anpil fristrasyon piske fantom se yon nèg konsa l ye. Se yon nèg lè l ap lage bagay la li lage l jan l dwe lage l lan. Nou tap fè entèvyou spesyal sa avèk Fantom e m panse ke yon entèvyou ke nou pral ka gade sou Radyo Televizyon Karayib. Deno ann fè moun yo wè Rinicola, kòman Rinicola ye, atis yo. Sa pou vre men e sèl mwen ki sipèsta Ayiti, m gen sekirite swat.
Fantom di e sèl li ki sipèsta, li gen sekirite swat. E se konsa, anpil atis, anpil DJ, il est bri ke DJ NG-Mix te la, misye blese. E lal panse pske nèg yo vole do kay vole tèt mi ebyen nap kanpe 22 live sa e yon entèvyou spesyal ke nou te fè avèk Fantom ki tap ban nou ti detay sou sa ki pase nan rue Nicolas nap di tout moun mèsi epi a la pwochèn pou lòt 22 live yon 22 live ki te posib gras avèk sipò tout ekip lan kamera reyalizasyon Pierre Richard Deno epi nan mikwo a se mwen menm Sèvitè Malaïcos Sénécal ki te la pou pote enfòmasyon pou ou epi nou la si tout fwa gen plis enfòmasyon, gen evolisyon nap retounen sou pe pou yon 22 live espesyal nou plante pikèt nou aswè a nan rue Nicolas pou nou gade kòman sa ye avèk mesye yo sou zafè festival ki tap fèt nan Vilaj de Dye a.